Toutan w poko nan tablo reyisit la, pa gen moun k ap jis felisite w. E inik rezon ki fè ke reyisit enpòtan, se paske moun ki nan antouraj ou p ap motive w, yo pa ba w ase motivasyon ke w bezwen an. E sa se youn nan endis de motivasyon pou ou deja. Paske yon moun ki pa motive w, se youn nan endis de motivasyon. Sa jis pwouve w ke nobody give a fuck.

Ou jis pran nan pyèj sa deja, ki se yon pyèj ki jis pèmèt ou kwense. Kote ke ou gen yon pakèt potansyalite, ou gen yon entèlijans ki ta dwe devlope ase byen, men ou jis pa gen kapasite jis pou devlope entèlijans sa. Ou ka jis santi ke ou enspire pa yon pakèt bèl bagay, but ou jis pa janm pran yon pa. ki jous ka mennen w jous vè sa w vle akonpli a ebyen video sa fèt pou ou jounen jodi a nou jous gen yon mond ki evolye men kesyon ke w dwe poze pwòp pèsonalite w eske ou menm ou evolye jounen jodi a nou gen yon mond ki ase rapid kesyon ke w dwe poze pwòp tèt ou eske ou menm ou ase rapid. Si ou pa rapid, si ou pa evolye, èske ou pa ka mete dè aksyon an mach jis pou kòmanse fè yon bagay diferan? Tout aspè imèn nan jis depann de mantalite w. Se yonn nan bagay ke m pale de li plis. Inik bagay ki ka fè w devni yon meyè vèsyon de ou se mantalite w. Se kisa w konsome. Konsomasyon ou gen yon gwo enpak sou ou. Se sa k fè èt imen an. dwe aprann kontwole pati emosyonèl la. Paske plizyè fwa ou fè yon bagay ki kont ou, yon bagay ki fè ou sanble ak yon idyo, yon bagay ki fè ou sanble ak yon enbesil, pandan se te anndan ou pwofon kè ou menm ou jis konnen ou pi entelijan ke sa. Men pafwa se paske ou jis pa kontwole bagay ki pi enpòtan an, ki se mantalite ou. Se yonn nan rezon ki vrèman enpòtan jis pou w pran kontwòl mantalite ou. paske siksè w, reyisit ou depann de sa. Wadèvè jan l ye a, nou jis ap viv nan yon mond kote ke nou jis dwe gen pè pou nou pale de sa ki enpòtan yo. Se de menm, m pa bezwen jis rich pou m pale de richès, paske se yonn nan bagay ki enspire m, se yonn nan bagay ke m vle gen, se yonn nan bagay ke m pral gen, li enpòtan ke m pale de li. Dayè, kòman w ka fè gen yon bagay san w pa pale de li? Nenpòt sa ou vle nan lavi ou dwe jis like se tankou ou tap konjige yon vèb ou dwe jis konjige mo sa ou dwe jis di mo sa ou dwe jis fè yon repetisyon ansanm avèk mo sa ou dwe jis aprann de mo sa wadèvè sa ou vle akonpli nan lavi an paske lavi se tankou yon tablo trading. Sa vle di dèfwa vi w ap monte, dèfwa l ap desann, dèfwa l ap monte, dèfwa l ap desann. Men ou dwe jis ase brav e entelijan jis pou konnen ke lè l monte, èske se anlè ou ale, èske ou fè plis eksperyans osinon èske ou aprann plis, osinon lè l desann èske se dèyè w ap tounen. Dayè, ou dwe jis aprann sa. Yè. Se le pase. Demen si Dye ve poko egziste ka ou nan prezan aktyèlman la. Paske jodi a se inik jou kote ou ka pran meyè desizyon. Souvan yon moun jis dwe fè yon chanjman nan pwòp vi l inik bagay ke moun sa di oh demen m ap eseye de. Demen pa egziste. E w ap wè moun ki souvan di demen m ap m ap eseye demen m ap eseye moun sa yo pa janm ale nil pa nan lavi. Lavi ase bèl, lavi ase enpòtan, lavi ase Nice, nenpòt jan ou ka dezinye lavi, nenpòt jan ou ka desine lavi nan pwòp tèt ou, men gen yon bagay, fò ou fè le dur travail. So si ou pa travay, ou pa jis fè yon efò nan sa ou vle fè a, whatever sa li ye a, whatever rèv ke w gen an, si ou pa jis eseye travay sou li, si ou pa jis pase des nuits ap panse sou li, m ba w garanti ke ou pa prale nil pa. M konnen ke tip de kontni sa yo ke m fè a se pa kontni ke moun konsome jodi a. Paske li trè fasil jis pou w fè yon idyosite, yon malpwòpte, yon bagay ki pa twò bon, jiskaske w santi se la fasilite. Men moun ki entelijan an jis konnen kisa l bezwen jis pou l devlope. Ou bezwen tande de bagay pozitif ki pou fè w panse pozitif. Dayè, siksè w jis depann de sa w konsome. Se yon bagay ke m ap di, se yon bagay ke m ap still di. Pou w reyisi nan lavi, ou dwe jis konsome yon bagay ki ka fè w reyisi. Pou w reyisi nan lavi, ou bezwen moun ki nan antouraj ou ki ka pouse w, moun ki ka fè w gen anvi jis pou w akonpli sa w vle akonpli a. Defwa ou jis gen objektif la, ou jis gen rèv la, men rezon ki fè ou toujou rete stoke nan menm pozisyon an, se paske ou pa janm jwenn moun ki pou pouse w. Se sa k fè li vrèman enpòtan de. ki moun ke wap mete nan antouraj ou paske moun ki nan antouraj ou gon gwo enpak sou ou. Video a ase senp, pawòl yo pa two konplike e entèlijans la defwa se youn nan bagay ki pèmèt ou pa konprann sa ki di a paske nòmalman ou pa konn pwòp pèsonalite w trè byen. Dezyèmman, ou pa jis konnen kisa w bezwen, ou dwe jis ouvri zòrèy ou jis tande. yon pati de la motivasyon ki ka jis pèmèt ou devni yon meyè vèsyon de ou. Dayè, premyèman ou dwe motive, dezyèmman ou dwe disipline. Paske lè ou gen tou le de bagay sa yo ansanm nan pwòp chemen ou, ou jis aprann, ou jis amelyore ou pi byen jis pou ka devni meyè vèsyon de ou. Wi, se vre, nou jis ap viv nan yon mond dipokrizi. Sa vle di ipwokrizi a se yon bagay ki egziste chak jou. M toujou di sa pa gen moun ki kè de ou. So sa yon bagay ki jis e mwens konplike. Si w jis chèche konprann byen sa m ap di a, w ap jis fon pa vè la psychologie humaine. W ap jis wè ke pèsonn moun pa kè apwopo de sa w fè jiskaske w pote yon rezilta. So ou menm ki jis ap gade video sa, kisa w ap tann jis pou kòmanse? Kisa w ap tann? Eske ou pa jis wè vi w nan yon andwa ki diferan? Eske ou pa jis wè vi w nan yon kote ki diferan? Eske ou menm ou pa jis wè vi w k ap kondi yon vwati diferan? Se vre ke ou gen de mak diferan, ou gen de vwati ke w renmen, ou gen yon pakèt bagay ki enfliyanse w, men eske w ap jis devni yon moun ki jis ap gade moun ki gen yo osinon w ap travay pou gen yo tou? Paske travay la se sa ki konplike. Li trè enpòtan jis pou bay yon moun validasyon, jis pou yon moun ki genyen, jis ou kontan pou di a tèl si fè sa, tèl si fè sa. Men eske moun sa se ou menm? Eske moun sa rekonèt ou? So, bagay ki pi konplike a, m jis pa ka konprann poukisa èt imen an jis aprann nan fason ki pi enbesil la. Sa vle di ou jis wè moun nan di, oh non, fò m fè eksperyans. Ou tap fòt de eksperyans. Ou jis bezwen kòmanse fè yon bagay ki jis enspire w. Ou jis bezwen dekonekte w de zizani ke w ap fè chak jou, veye news. Ou jis bezwen dekonekte w de mond eksteryè a. Ou jis bezwen pran yon pè mantal. Ou jis bezwen disipline pwòp pèsonalite w tou dabò. Wi, nou pa pafè. Nou fè yon pakèt erè, nou fè yon pakèt bagay ki ka jis gide nou. M pa jis vini pou m chanje vi w nan yon sans jis pou m blame w. Men kesyon ke m poze, pouki èt imen an aprann ke meyè fason ke l dwe akeri yon bagay, se nan fason ki pi enbesil la? Ki fason ki pi enbesil? Se ale fè erè epi m aprann. Poukisa ou pa ka jis aprann de moun ki fè erè nan antouraj ou yo? Poukisa ou dwe. Tann se tou paw jis pou fon erè. Pi fò moun ap konprann sam di a e mwatye nan pousantaj sa yo pap jis konprann paske moun ki trè fokalize jis pou yo reyisi a trè minim jounen jodi a sitou nan kominote ayisyèn nan kominote ayisyèn nan gon pakèt moun ki trè inyoran. Yon pakèt moun ki jis fokis, jis pou zen. Yon pakèt moun ki jis fokis sou lavi lòt moun. Yon pakèt moun ki pa regle yon mèd. Inik sa yo gen pou yo pote se jijman sou lòt moun. So, ou menm k ap gade videyo a, ou jis gen opòtinite pou wè m k ap pale la. Demen, soon, m pral milyonè. Men, opòtinite sa a ke w gen an, jis pou w tande mwen menm ki jis ap ba w motivasyon sa a, jis itilize menm motivasyon sa a. jis pou w motive pwòp vi w, jis pou w fè yon pa vè lavan, jis pou w aprann de potansyalite w, enèji w, kapasite w, jis pou w ofri yon meyè vèsyon de ou.